Bonswa tout moun, byenvini sou chanèl Chan de konesans. Jodi a son plezi kote ke m pral prezante nou yon nouvo materyèl mwen achte, paske nou konnen map travay, map evolye nan domèn sinematografi an, kote ke m se yon nan nèg ki renmen videyo anpil epi m renmen foto anpil. Donk ou menm tou ki nan domèn sa oubyen ki renmen foto, ki renmen videyo, mwen garanti w ou kapab abòne ansanm avèk chanèl sa, pataje videyo sa yo paske gen anpil konfrè ki ta vle gen ide nan domèn sa tou men yo pa jwenn videyo an kreyòl ki pou eksplike yo donk kòman yo kapab devlope nan domèn sa. Donk rete swiv ansanm avèk nou kote ke m pral prezante w yon nouvo materyèl mwen achte m konnen ki kapab itil ou tou si w nan domèn sa. Rete swiv rès videyo an pou w kapab akonpanye tout pwosesis yo ansanm avèk mwen. Bon janm te pwomèt nou an, sa se yon pwodwi mwen achte, m achte pwodwi sa sou sit AliExpress, men kòm vandè sa li gen stòk li isit Brezil, donk sa pèmèt ke mwen achte. pwodwi sa isit Brezil nan stòk ki gen kote ke m pap bezwen peye ladwann, ladwann pap pa gen risk kote ke ladwann pral kenbe pwodwi m, donk li pi fasil pou mwen kote sa kote ke pwodwi sa vini san ke m pa peye okenn taks sou li. Donk nou konnen ladwann isit Brezil nan dènye tan sa yo li kenbe pwodwi anpil, men Bondye fè gras m te jwenn gen Stock pwodwi sa isit lan ebyen mwen te achte l sou sit lan men nan stock ki genyen isit Brezil la. Pwodwi sa yo rele li Gimbal. Pou yon nèg kap travay nan video oubyen sou travay ansanm avèk foto byen sur wap gen yon ide de Gimbal. Anpil fwa Gimbal nou konn wè yo se Gimbal pa egzanp pou telefòn, nou konn wè jan de Gimbal sa yo. E m pral montre nou youn nan Gimbal mwen genyen mwen itilize an. Mwen itilize telefòn e map montre nou tou gimbal sa mwen achte pou m kapab itilize kamera pwofesyonèl mwen genyen yo. Pase m te vrèman nan nesisite yon gimbal. Nou menm tou ki nan domèn sa m konnen nou konn gimbal yo yo vann chè. Ebyen se sak fè m vin prezante nou gimbal sa ki trè aksesib kote ke nou ka pral nou pral kapab achte l pou yon pri ki trè trè trè trè trè ba nap kapab genyen gimbo sa. M pral ouvri brat lan ansanm avèk nou, rete swiv ansanm avèk mwen. M poko konnen sil pral gen defo, sil pa gen defo, m pa konn kòman l ye. Men nou mèt rete swiv ansanm avèk mwen jan m pral fè tout pwosesis yo. Se kounya la map chire brat lan. Donk nou mèt akonpanye tout sa ke mwen pral fè yo. M pral chire li la. Pou ke mwen kapab montre nou kòman pwodui an li menm li vini. M pral montre nou kòman pwodui an vini. Yon fason pou nou ka gen yon ide, si tout fwa nou ta vle envesti, nou ta vle achte. Paske chak moun ki kwè nan nenpòt domèn, w ap travay lan ou kwè nan domèn nan. Se sur gen de kob wap depanse wè mwen apèn chirel mwen apèn retire li nan bwat men li mapèn retirel nan bwat nou ka remakil la men materyèl lan m avansel pou nou kapab wè sa se materyèl lan donk se li menm nou pral wè ansanm avèk mwen nou wè materyèl lan chèlbè epi li bèl m vire lòt bò an pou nou kapab gade nou wè la sa se materyèl lan ok mwen pral ouvèl ki kote misye ouvri la m pral ouvril. Epi m pral prezante nou materyèl lan. Malgre jodi an, m pap moutre nou, pa egzanp, videyo pou nou fè ansanm avèk materyèl lan, m pap moutre nou kòman kòmsi nou balanse materyèl lan, pase gen anpil moun ki sèlman achte materyèl sa yo, men moun nan pa gen konesans kòman ke pou li itilize materyèl lan. Epi materyèl lan sèlman fè 2 jou, epi sa w te deyen moun nan kraze materyèl lan. Donk lè w achte jan de ekipman sa yo, menm lè ekipman sa menm li pa twò chè konparativman avèk lòt sa m konnen yo ki chè anpil, ou gon prekosyon ou bezwen pran. Se ki sa l ye? Materyèl sa yo toujou egzije pou balanse yo, pou ekilibre yo. Ou konprann? Donk se lè w fin balanse ekipman, se lè sa w ap ka pran l pou w itilize l. Men toutotan ou poko balanse l, ou pa ka itilize l. Pou ki rezon? Se paske ou kapab kraze motè a. E sa k fè lè w achte jan de ekip materyèl sa yo, materyèl lan pa egzanp yo di w l ap fè w 3 zè tan pou w ka travay ansanm avèk li san kanpe, l ap fè w 3 zè tan. Epi ou menm lè w gade w wè materyèl lan li fè w yon inèdtan edmi oubyen petèt li fè w inèdtan sèlman, li pa fè w tan. Ou konn konprann donk se materyèl lan k pa bon, se defo l genyen men non, pou otan se ou menm ki pa ann di mete an aplikasyon. enstriksyon yo ba ou de materyèl la. Nou ka wè la ansanm avèk mwen, mwen ouvri brat lan, nou wè la, mwen ouvri misye. Mesye, materyèl lan tèlman bèl mesye! Mezanmi! Materyèl lan tèlman bèl, gen lè, gen lè se nan move, gen lè se nan move bò a mwen ouvri l la. Bon m gade la, gen lè se nan move bò a. Bon m vire l, bon m vire l lòt fas, gen lè se nan move bò a. Waw, gen lè se la materyèl la ouvri. Ou wè la? Sa se liv yo voye, Manuel lan, yo voye la pou nou kapab li, pou nou ka wè tout enstriksyon yo ba nou sou materyèl lan, tout prekosyon nou sipoze pran. Men materyèl sa tou li gen yon aplikasyon, ou kapab telechaje aplikasyon an epi ou kapab manyevre materyèl lan, ou kapab telegide li atravè aplikasyon sa. ki genyen an. Ok, nou wè la, li vin avèk anpil pwoteksyon ansanm avèk li. Mesye, gad kòman materyèl chèlbè, ban m montre nou. Nou wè la, m ap montre nou, m ap avanse pou m ka montre nou. Nou wè materyèl lan, men materyèl lan. Sèdi materyèl lan tèlman bèl anndan bwat la, bon e lè m mete l deyò menm, tèt chaje. Ok, donk sa se materyèl lan. Mesye, materyèl lan bèl wi. Tèt chaje. Tèt chaje. Materyèl lan bèl. Materyèl non man materyèl lan bèl anpil. Li bèl anpil. E che m tèlman renmen chema wè. M tèlman renmen chema. Men ni. Men ni. Men misye. Men materyèl lan. Nou wè la? Men materyèl lan. Materyèl sa li vini ansanm avèk 3 motè. Li vini avèk 3 motè. Lèw pale nou gimbo pou kamera pwofesyonèl li son ka li son materyèl ki vann ba pri li pa vann chè men li vini avèk 3 motè men youn nan motè yo sa se youn nan motè yo wè la sa se youn nan motè yo sa se dezyèm motè an men ni sa se dezyèm sa se dezyèm motè e li genyen an epi la sa se twazyèm motè an sa se twazyèm motè an 1 2 3 donk li gen 3 motè ou konprann materyèl lan gen 3 motè men youn. Men 2, epi men twazyèm nan. Wè, men twazyèm nan. Sa se twa motè li gen. Materyèl lan gon kote lè w kapab kenbe l ki tèlman gen lè sa li menm devise. Ban m yon ti anvi vise li pou l pa sot tonbe. Ok. Materyèl la gon fason w ka kenbe l la, gon fason w ka mete men w la. L tèlman bèl, li tèlman nòmal kote ke ou pa riske peze okenn bouton ladan l pandan ou kenbe materyèl lan w ap filme ansanm avèk li. Epi li vini, pa egzanp, la ka twò kout pou ou si w se yon moun men ou gwo anpil, ou twouve la twò piti pou ou, li vini tou ansanm avèk yon twa pye. Li vini ansanm avèk yon twa pye, wè la, li vini avèk yon twa pye ou pral itilize pou kapab mete li kanpe. M ap tou mete twa pye an ladan l. M ap vise li ladan l. Wè la, m vise l ladan l. Wè la, si tout fwa w ta vle kenbe li la, kounye a w gen aksè sou tout fwa w vle kenbe l pi wo toujou. Nenpòt jan w ta vle kenbe materyèl lan kounye a la, ou kapab kenbe li, wè. Ou kapab kenbe li la san pwoblèm, men ni. Ou kapab kenbe materyèl lan la san pwoblèm, men ni, wè. Wè men materyèl lan Materyèl lan li bèl anpil Li bèl anpil Kèt m pa regrèt kòb mwen yo non mesye M poko menm itilize materyèl lan non mesye M pa regrèt kòb M pa regrèt kòb mwen an non Ok Moute m pral moutre nou lòt bagay ki vini ansanm avèk li Donk m gentan moutre nou 3 pye sa ki vin ansanm avèk li M apèn sot vise l Wè 3 pye sa ki vin avèk li M ap vise l ladan l M ap vise l ladan l M pral moutre nou kounya la M pral montre nou kounya la e lòt ti materyèl yo voye ansanm avèk li ki akonpanye l. Sa li menm poutèt ki sa l la? Malgre m gen pou m fè videyo pou m montre nou tout jan m pral itilize l, tout jan m pral balanse l, m pral ekilibre li avan mwen itilize l e tou sa. Sa li menm yo voye l pou ke ou mete li anba kamera. Se li ki pral rann ke kamera lè w ap ekilibre l, lè w ap balanse l. Ou pral mete sa anba kamera. Wè? Menm li menm tou ou pral mete li anba kamera. Men gon lòt ti ekipman yo voye ki fèt an V. Wè? Sa se tout sa yo se sa yo voye ansanm avèk li. Men gon brat la banm gade poum wè sa k nan brat sa li menm. Banm gad sa k nan brat lan. Pase gen lòt materyèl mezanmi. E pa de tèt kab non yo va voye ansanm avèk li men. Men men tèt chaje. Gad valè bagay yo voye mesye. Men. Wè la, sa son vag. Bon poutèt kisa yo voye ey, poutèt kisa yo voye tout kab sa? Men yo voye yon va, menm kab la ankò wi. Yo voye yon valè menm jan wi men. Menm, menm jan, an non, yo pa menm jan non. Men sa li menm gen yon tou djak, wè. Sa li menm gen yon djak epi li gen yon tèt. Sa li menm gen de tèt menm jan. Epi bon gade mwen. Oh plizyè stil diferan wi. Tèt chaje men plizyè bagay men sa li menm gon tèt jak pi poutèt kisa ou voye l avèk tout bagay sa yo sa m poko konnen non genlè fò m ta fè yon ti rechèch sou sa pou m konnen poutèt kisa yo voye li ansanm avèk tout materyèl sa yo aah petèt yo voye l ansanm avèk kab sa yo ki se tout ka avèk tout kamera li konpatib yo petèt yo voye l ansanm avèk sa yo m panse se pou sa sa se kab pou rechaje l lan. Okontrè, nan manyèl yo bay lan, gen yon tèt chajè yo endike, lè se avè l ou chaje l, m kwè l pran petèt inèdtan, m pa menm kwè l pran dezèdtan pou l gentan fin chaje gimbal lan. Men si tout fwa se ansanm avèk tèt chajè sa ou telecha ou chaje li, donk sa ka rive li pran plis tan pou li full chaje. Malgre yo di lè l fin full chaj, l ap fè w anpil tan sou konn jan pou w itilize l. Pa egzanp, si lè w ap itilize l, ou ekilibre l, ou balanse l, ou wè sa m di w la, motè an, motè an l ap fè w plis tan lè w chaje l. Men si tout fwa, ou pa konn kòman pou w ekilibre l, ou itilize l nenpòt jan. Lè w tande yo pale w de gimbal, ou panse se annik pran gimbal lan epi mete yon kamera sou li epi w mache filme, mache itilize l, lè sa w ap kraze motè yo, ou p ap konn jan pou w itilize l, e si motè an petèt nan yon jounen li te ka fè w 4 èdtan ap filme, la fò petèt inè tan inè tan edmi paske li pa ekilibre li vin fè motè yo fè plis efò m panse sa yo map gentan eksplike nou nan yon lòt video lòt an ti materyèl ki enpòtan anpil m pral moutre nou nan yon lòt video kòman pou n itilize l se ti materyèl ki fèt an V sa materyèl ki fèt an V sa se li menm ki pral anba lanti an pa egzanp lè m fin mete nenpòt lanti wap mete nan kamera ou bezwen ekilibre kamera ou pral ti V sa pral vin tonbe anba lanti an konsa wè lap vin tonbe anba lanti an. L ap tanpon bal konsa yon fason pou l ka pèmèt gimbal lan li ekilibre pi byen pwa kamera ki ansanm avèk lanti a. Paske ou konnen lè kamera la, li gen yon lanti ki byen long devan l, tou depan de lanti ou pral itilize a. Ebyen lè lanti an li long dèfwa ou itilize ve sa ki se li menm ki vin pèmèt ke kamera a gen ekilib pwa ki sou li an, kote ke l p ap tranble, motè yo p ap fè efò, e lè w ap ekilibre l tou pou tout pwa yo byen divize la, byen distribye ladan l. Donk kounya la kamera pral kapab, gimbal lan dizon pral kapab rekonèt tout pwa li genyen sou li yo. Apre sa se kisa? Mwen di se bwat lan, sa se pwoteksyon ki vini nan bwat lan, m gentan prezante nou l. Donk m panse se sa. Ou menm ki enterese, ki ta vle gen yon gimbal konsa jan m di an, m peye l konbyen kòb? M peye gimbal sa nan 900, 910, 915, 910, 915 reais m kwè mwen peye l. Pa egzanp, yon gimbal konsa m pap ba w manti, Pou ta achte li. Hum. Ou gon 2000 konbyen reais ki pa pou ou wi. Men wap wè scope li menm li vini ansanm avèk ansanm avèk gimbal sa, gen lèl vin avèk sitou pou nou menm li konnen ki pa gen mwayen, ki pa gen anpil kòb, donk li vini ansanm avèk li yon fason pou l ede nou, nou menm ki travay nan domèn foto e nou menm ki travay nan domèn videyo plis toujou. Paske anpil fwa nou konn bezwen gimbo, gimbo yo tèlman vann chè, gen anpil nèg ki nan domèn videyo ki pa filme ansanm avèk kamera pwofesyonèl, men yo pito ann di filme ansanm avèk telefòn. Poutèt ki sa? Paske yo pa gen kob pou yo achte yon gimbo. Men Scorp li menm vini ansanm avèk modèl sa ki bon anpil anpil nan temwanyaj mwen jwenn avan m achte l, paske mwen menm m pap ba nou manti, avan m depanse kòb mwen nan yon ekipman m fè anpil rechèch sou li e avalyasyon yo, yo pozitif. M ap gade pil pa egzanp avalyasyon yo fè, evalyasyon yo fè nan pou ekipman. Ou konnen isit Brezil yo di avalyasanw. Se sa k fè defwa lè m ap pale m di avalyasyon oubyen evalyasyon nenpòt jan. Donk sa vle di se sa k fè mwen achte l paske m gade temwanyaj anpil moun, anpil videyo fè sou li. Donk m p ap ba w manti depi w konn jan pou w sèvi ansanm avèk materyèl lan. Ou konn jan pou pwoteje l, m garanti w l ap fè w anpil tan e l ap itil ou. M panse nou lòt. Kòm m te di nou m pral montre nou gimbo mwen itilize pou telefòn nan. Yon ti tan toujou, m pral montre nou gimbo mwen itilize pou telefòn nan. Rete tann. Ok, jan m te di nou an, sa se gimbo mwen itilize pou telefòn li menm. Nou wè la? Sa se sa m itilize pou telefòn. Wè? Lè se telefòn, se sa mwen itilize. Wè? Se gimbo sa mwen itilize pou telefòn. Men kòm se pou telefòn sèlman m te gen e m gen 2 kamera pwofesyonèl ki tèlman bon, men m te bezwen gimbal pou m te itilize yo mwen pa t janm gen. M te twouve ki li vrèman enpòtan pou m gen yon gimbal pou m kapab itilize kamera pwofesyonèl mwen yo nan anpil aktivite, pa egzanp nan anpil demand mwen konn gen pou maryaj, anivèsè, tout bagay sa yo, gradyasyon, ou konprann. Donk li enpòtan pou m te gen gimbal sa pou m kapab sèvi ansanm avèk kamera pwofesyonèl mwen yo pou m kapab filme, pou m kapab gen dè imaj an di plis pwofesyonèl dè zimaj sinema, lè sa m konnen kliyan yo y ap plis satisfè de travay lan. Ou menm ki enterese ansanm avèk jan de materyèl sa yo, jan m di an, pataje videyo sa yo pou yon lòt moun tou ki enterese avèk jan de titoryèl sa yo oubyen jan de enfòmasyon sa yo kapab kounya la gen aksè ansanm avèk yo e yo kapab andik konkeri yon tèl ekipman menm jan mwen menm tou mwen te arive konkeri li. Abòne ansanm avèk chanèl sa, pataje videyo yo e m panse m ap tann ou. nan yon lòt videyo kote m pral moutre nou kòman nou kapab non sèlman itilize gimbal sa ki fèt pou telefòn e nou kapab itilize gimbal sa tou ki fèt pou kamera pwofesyonèl. Tchaw tchaw map tann nou nan lòt videyo pa bliye abòne epi pataje videyo e map di mèsi avèk tout moun ki pa janm sispann pataje videyo nou yo mèsi anpil m panse nap wè ankò janm di an nan lòt videyo.